Ok. E map di yon gwo bonswa avèk chak grenn moun ki ap gade e live sa. Nap remake ke mwen tounen live ankò. Paske nou gon dosye ki ekstrèmeman konplike paske son dosye nèg yo te politize l. E li pat sipoze konplike konsa. Yon sitwayen yo repwoche ki fon zak, nou te sipoze ka pran sitwayen an nou remèt li pezibleman bay la e lapolis epi pou lajistis te fè travay li. Jounen jodi a, sa ki rive? E, n ap remake sitwayen an men ni Obed Kiki Jozèf. Gad figi l byen, pa gen moun ki ba l kou, pa gen moun ki fè Obed anyen. Sèlman, nou retrase Obed nan zòn nan la e ke nou pran Obed pou moun ki gen tan ap voye moute, nou pa pran Obed nan Dèlma 6. Nou retrase Obed egzakteman nan ri Senmaten. kote ke Obed te vin kache, paske Obed gen fanmi l nan ri Sen Maten. Nou retrase Obed e ke nou jwenn Obed la, e ke responsab k ap dirije e zòn nan, e ke misye pran Obed, enpi jounen jodi an, e ban mwen non, ban mwen non. Misye pran Obed, e ke jounen jodi an, n ap remèt Obed li. Men, men ki, ki sa k vin gen la kòm pwoblèm? Pandan ke nou pran Obed, pandan ke nou pran Obed. E nou konnen ke sa misye fè a, krim odye sa, krim sal sa. Dayè gon ekip nèg ki tou pwofite de krim sa pou yo fè kapital politik yo. Jodi a peyi a pa ka fonksyone konsa. Mwen menm, si m te bay misye fon zak pou mwen, men li nan menm la, m t ap tou kenbe Robert. Jodi a si e mwen ki te ba l fon zak pou mwen, m t ap kenbe l, m pa kwè m t ap al remèt li bay lapolis, bay lajistis. Mwen mwen anpè avèk konsyans mwen poum pran misye paske m gon pitit fi tout nèg ki nan jenèf an fanmi alie gen pitit fi esak fè gen nèg kap di eke nou pat dwe fè video nou pat dwe fè foto misye lage sou facebook nou bezwen remèt misye bay lapolis men nap asire nou ke lemond antye wè nou remèt li bay lapolis pou okenn moun pa tiyel pou yo pa asasinel epi pou yo di e nou menm ki touyel se pou tèt sa wè nou pèsiste. Nou ap fè video sa nap mande le monde entier fè video sa mache pou nou nou bezwen remèt Obed kiki Joseph bay la police nou men nou pa pral depozel bay la police konsa e ke pou yo ka touyel e pi pou yo di se Genève an fanmi a li k fè tiyel paske nou te gon e e nou k te voyel fè zak map toujou repetel ankò nou menm nan Genève an fanmi a li manyen youn manyen tout nou met structure sa kanpe an plas pou nou goumen. Anndan geto yo pou jamè pli jamè pou nèg pa vin fè move zak, zak odye, krim sal sa yo pou nèg pa fè yo anndan zòn nou. Nou menm nan Jenèf an fanmi e alye, nou ap goumen pou peyi a stab e ke pou lòt moun ka vin envesti. Kòm gen on gwoup moun ki pa vle lòt moun sot lòt kote vin envesti, spesyalman dyaspora yo, yo kreye on klima de peur nan peyi a. Yo yo mete on klima ensekirite nan peyi an pou ki fè moun pè pou yo pa vin envesti. Ankò on fwa, Ouvè je w zanmi m pou le mond antye wè w men misye Obed Kiki Joseph nou bezwen remèt li bay lapolis men nou pap remèt li konsa kòmsi pou n bay li a 2 epi pou yon nèg pran l pou l al touye pou yo di e nou menm ki tiye l imajine w nou pran l nou remèt nou l a 2 epi nou touye l epi nou di konsa nou te bat li nou te maltrete l e lè l rive nan men nou li mou nou pa ba l yon kou leve mayo men men l leve mayo l wè ou mèt gade men ni nou leve mayo l men nou pa ba l yon kou. Many, Wè, li pa gen mak kou sou li. Li pa gen okenn mak kou sou li. Many, N ap remèt li konsa pou l al devan lajistis. Jodi a, li lè li tan e ke pou n sispann sal imaj moun. Nou bezwen kounye a pou m remèt li. Epi nou tiye l, lè nou di konsa Babekyou, Babekyou fin fè misye fè zak, epi Babekyou fè touye l. Nèg je nèf yo te fè l fè zak, nèg je nèf yo fè touye l. Si se nou ki te fè l fè zak, e pou l al devan lapolis, e pou l al devan dcpj, pou l temwanye, èske gen youn nan nou ki te janm gen relasyon a misye? Mwen menm mwen konn misye aswè a. M wè foto misye sou rezo sosyo, m konn misye aswè a.
Zanmi, konfime idantite w pou nou.
Bon, e, salut la société, mwen se Joseph Obed Kiki. Fò w pale pi fò, fò w pale pi fò. Joseph Obed Kiki, se konsa m rele. Ok. E,
ou ka di nou ki bò yo pran w la? Bon, pandan m kouche lakay mwen, pandan n ap planifye, mwen avèk paran m n ap planifye kòman ke pou n al dcpj, epi vwala ke responsab zòn nan. Bon, lakay ou nan ki zòn?
Nan zòn nan la, nan nan ri nou ye la. Ri Senmaten? Egzakteman.
Ok.
Epi pandan ke n ap planifye pou n al dcpj, epi tou responsab zòn nan vini, li vin pran m epi li mennen m la. Ok.
Pou sa brezon ou pa pran kou? Non, yo pa banm kou. Yo pa maltrete w. Ok, yo just kenbe w. Exactement. E, kòm dènyèman m te tande w t ap pale nan yon radyo sè, ou te di ke ou pa konnen demwazèl la. Exactement. E, kòman w ka esplike ke yon moun ou pa konnen, yo pirate, ou di yo pirate kont ou? Wi, sa te fèt vre.
Ok. Yo pirate kont ou, men se gen foto w sou kont lan. Se avèk foto w ke moun nan te pale ansanm avè l. Men, ou menm antanke, antanke yon moun ki byen pòtan, ki byen konprann, èske ou panse ke lè l te fè yon kontak avèk moun nan, moun nan pa t wè vizaj li e wè vizaj ou sou kont Facebook lan? E kòman fè lè l kwaze ansanm ak moun nan, li wè pa menm vizaj la? E kisa k ka esplike ke l te gen pwè de derandevou avè w kòm sa y ap di nan radyo? Kòman w ka esplike sa? Ok, silvouplè, ou ka reponn kesyon pou mwen? Ok.
Ou di ke ou pa t janm kwaze avèk demwazèl la, pou listwa e pou laverite. Ou te di l nan emisyon. Pakont, demwazèl la di. Paran demwazèl la di ke l te gen prè de 2 randevou avè w nan samdi ke l te al lakay ou, ke ou te voye l ale sou. Kòman ou t ap kon, èske, èske konkou ou ka, ou ka, ou ka esplike nou sa? Ke foto w sou yon kont Facebook, ou di yo ke yo pirate, e demwazèl la li wè foto an, men pa kont lè l fè rankontre ak moun nan, men l wè e pa ou. Kòman ou ka esplike sa ke l retounen ankò? kot moun nan ou di ke ke pa ou a.
Premyèman sa map soulinye nan sa w di m nan se mansonj ki deklare nan sa ou di m nan. Ou pa di m konsa ke. Li te gen yon premye randevou avè w la? Li te gen randevou avè m, nou wè fas a fas, li vin lakay mwen.
Bon ban m met yon mo.
Pou listwa e pou laverite, ke misye, pou misye al reponn kesyon li yo devan dcpj. Ok? Fòk misye al reponn kesyon sa yo. Ekzakteman devan dcpj. E nou menm men sa nou gen bezwen jodi an ki fè nou byen kontan ke laprès vin la aswè a. Nou menm nou bezwen remèt misye pou nou asire nou ke misye antre anndan komisarya. Nou bezwen asire nou ke misye rive anndan dcpj. E ke pou yo pa di nou te bat li ankò men mwen m pèsiste sou sa. Men vizaj misye, ok, men kò misye, nou pa frape l, nou pa anyen. Pou moun k ap fè manti, ki ap di se nèg Jenèf, pou moun k ap fè manti, ki ap di se Babekyou ki te voye misye fè zak la kounye a Babekyou kenbe l, Babekyou, m pa fè dilatwa a misye. Men m pa yon egare tou, m pa ap remèt li epi pou nou tiye l anndan epi pou nou vin di e ke nou menm. Paske otomatikman m remèt li la, nou touye l, E ke nou pral di konsa e ke se Babekyou k fè touye l. Jounen jodi a se goumen pa nou an sa. Ok. Exactement m pa gen rapò avè w vrèman. Bon, lè w rive dcpj, ou pral di èske w gen yon bagay pou wè avè m, avèk èske w pa gen yon bagay pou wè avè m. Ok. M pa gen rapò, m pa gen rapò ditou. Bon, talè w t ap avanse yon bagay, ou ka fini l pou nou? Wi, e mansonj ki gen nan sa nan sa sa ou adrese a, sa vle di ke pa gen yon rankont ki fèt ant mwen avèk demwazèl la. Pa gen bagay konsa. Sa vle di ke m panse ke sè a li menm, lè m rive dcpj, m pa wè ant mwen avèk sè a kiyès ki bay manti. Paske sè a di konsa ke li vin lakay mwen, mwen vin lakay li, lè sa nou pral fas a fas, kounya pèp la pral wè ant mwen avèk moun yo kiyès k ap bay manti.
Ok. E ou menm, bon, kòm ou deja la, ou gen destinasyon la pou al devan la jistis pou al reponn kesyon, e si ou ta gen yon mesaj ou ta ap voye pou chak grenn moun k ap gade w la, chak grenn fanmi avèk zanmi, ki sa l t ap ye?
Bon, e sa ke m ta kapab di yo, se ke verite a se pa landan dcpj. Gade kamera a.
Pa landan dcpj, men tout moun ki konnen kiyès Obed Kiki Joseph ye. Yo mèt rete solidè. Tout moun nan lise kote m fè klas mwen, kote m aprann bakolodè. Paske se pwofesyonèl mwen ye. M pa yon move tip. Tout moun nan zòn mwen la, tout moun konnen m. E sa k fè, alamenike yo pran m, yo vin ladan m, tout moun tonbe kriye. Paske yo konn kiyès mwen ye, ki frekantasyon m fè. Tout moun mèt rete pozitif, epitou Bondye ap mete n deyò.
Avenzi la ou vle di ke ou pa gen rapò ak demwazèl la menm menm. Tout sa y ap di sou ou yo se achi fo. Exactement.
Ok.
E ankò yon fwa, ankò yon fwa m ap reyitere e mesaj mwen an oubyen apèl mwen an avèk polis nasyonal dayiti e ke nou bezwen, nou gen yon komisarya ki tou prè nou la, Pòtay Sen Jozèf, nou ka toujou remèt misye Pòtay Sen Jozèf nou vle. Men. E nou di sa, nou di sa, nou pa premèt misye pou yo asasine l sou kont nou. Paske, m ap repete l on milyon fwa, Dye sèl sè konbyen fwa ke bagay sa pèsekite lespri m. Paske tout nèg nan Jenèf an fanmi Alye manyen youn manyen tout, nou tout gen pitit fi. Krim odye, krim sal sa, nou wè moun ap pran pou yo politize a, e ke fòk demwazèl lan, Evelyne Sincère, fòk pou on fwa, e ke la verite etabli fò manzè jwenn jistis li li lè pou n vin pran dosye ap fè dosye fè politik men jèn gason an la e pou misye vin devan la jistis si e mwen ki te bal fon w zak si e jenèf an fanmi a li ye manyen youn manyen tout ki te bal fon w zak nou tap tou pran misye la nou tap touye l nou pa tap kite kò a moun pa tap jwenn kò a lè konsa kounye a nou pa tap kite okenn prèv pa gen moun ki egare. Pa gen moun ki egare, nou pa tap kite okenn prèv. Men, kòm nou konnen ke nou klè a konsyans nou, kòm jèn afan fanmi alye, manyen youn manyen tout, konnen misyon nou se goumen kont krim sal sa yo, pou nèg pa pran pitit moun, tiye yo, vyole yo, nan move kondisyon konsa, kòm nou konn misyon nou se goumen kont sa, e poutèt sa nou arete misye, nou vle remèt li, e nap remèt li bay lapolis, bay laprès, se pou tout moun wè ke nou remèt misye, nou pa bal yon kalòt. Kounye a lè l rive devan lajistis pou l di si se Barbecue, si se G9, eske misye te fè pati de G9? Paske nou fè tout tan nou sou twal yo. Polisye ki panse ke mwen blaze yo paske mwen pran misye m prezante devan laprès yo. Men nou pat janm wè sou twal la, sou rezo yo, valè fwa ke yo pran foto m e ke yo ap pibliye, y ap atribye m a yon moun ke m pat konnen. Se pou la premyè fwa ke m rankontre misye. Jodia nap remet misye. Nou pap fe dilatwa. Radio k kouri ap di nou te voye misye fe zak epi nap fe dilatwa. Radio kap kouri di sa. Nou pap fe dilatwa. Ok. Nou pap fe dilatwa. Kom propriete radio a toujou di li gen bezwen m, map ret tann li epi map ale avel. Nou pap fe dilatwa. Li le pou bagay sa yo fini nan peyi a. Li lè pou bagay sa yo fini nan peyi a. Nou pap fè dilatwa a misye. Okontrè, nou poko vle remèt li pou nou pa touye l. Paske nou ka touye l nou di e nèg Jenèf ki touye l. Nou ka touye l nou di nèg Jenèf te bat li pou l pa pale. Nou pa manyen l. N ap remèt li bay lapolis, bay lajistis jan l ye a la. Epi e pou laverite fèt, si e nou ki te voye l pou tout moun konnen. Kiki fò, ou ka fè yon ti kanpe pou nou pou pèp la wè ke yo pa manyen w, ni ou pa gen anyen k rive w.
Wap mwen chita we. E kom ou di ou ta plan fè avèk ansan ak fanmi ou. Ou te konte rande tèt ou avèk la jistis pou gen limye k fèt sou dosye a. Exactement. E pou ki sa wap fè sa depi opa avan. Mwen te di sa deja nan radyo. Maten map pale nan radyo mwen di sa.
Be ok. Ok kiki nou di ou mèsi nou swete ou bon chans pou swit yo. Exactement mèsi anpil. Ok mèsi avèk tout moun ki ta gad live la pa bliye kontinye patajel. Rete radyo inovasyon.